Byenveni nan Pawòl Bosal Laktyalite pou semèn ki fini samdi 12 oktòb 2024 la. Men gran tit nou genyen, Sòti 22 pou rive 24 oktòb peyi nan BRICS yo ap reyini nan vil Kazan nan Larisi, Aprè Elèn, siklòn Milton fè ravaj nan Florid. Kominote ayisyen nan Dominikani anba gwo menas. 2 mo sou kijan elit ayisyen an ap kontinye kriminalize nou. Tanpri pa bliye like, pataje videyo nou yo, epi abone pou nou ka resevwa tout nouvo nimewo yo. Mèsi!
Plis pase yon ventèn peyi konfime prezans yo nan reyinyon BRICS k ap fèt nan vil Kazan nan peyi Larisi sòti 22 pou rive 24 oktòb 2024 la. Gouvènman Larisi pa di si Latiki kòm manm otan ap la, puiske an septanm 2024, peyi Erdogan an te mande pou l antre nan BRICS. N ap raple, BRICS te kreye an 2006 avèk 4 peyi, se te Brezil, Larisi, End avèk Lachin. An 2010, Afrik di Sid te vin antre ladan, se li ki vin mete S la, South Africa an anglè, ki fè l vin rele BRICS. Ane pase, nan reyinyon ki te fèt nan peyi Mandela a, nan peyi Afrik di Sid, te genyen 4 lòt peyi ki te antre nan BRICS, se te Iran, Ejipt, Etyopi avèk Emire Arab Ini. Yo te envite Rabi Saoudit, men Saoudyen yo sanble ap fè renka toujou. Objektif BRICS, objektif la, daprè sa yo di sou entènèt yo, se fè pwomosyon dyalòg ak koperasyon ant peyi ki nan alyans lan pou non sèlman sèvi ekonomi k ap pran chè yo ak ekonomi k ap devlope yo epi konstwi yon mond ki gen lapè ak pwosperite. Nan reyinyon ki pral fèt lòt semèn nan, gen anpil koze ki pral pale. Gen toutou kantite objektif yo di yo genyen. Premyèman yo di gen yon kont yo bezwen ouvè ansanm ki rele UNIT, UNIT, yon platfòm pou règleman entènasyonal lajan dijital ki rele Bridge, BRIDGE, yon sistèm peman ki rele PAYPay, yon sistèm règleman ki rele CLEAR, C-L-E-A-R, avèk yon sistèm asirans. Se premye fwa yon gwo peyi ap pran tout inisyativ sa yo san gwo peyi oksidan yo pa ladan. Manman penmba a se kijan pou yo kontinye fè komès san yo pa itilize dola ameriken an. Kèk espesyalis bay diferan siy ki montre dedolarizasyon an li menm kòmanse fèt sou plan mondyal deja. Nan komès kap fèt ant Lachin ak Larisi, Prezidan Putin te di 90 pousan fèt ant lajan chinwa Yuan ak lajan Ris Ruble. Endonezi, bò kote pa l, ap fè pwomosyon pou avèk patnè komèsyal li yo pou itilize pwòp lajan yo lè ap fè echanj komèsyal. Brezil, End ak Arabi Saoudit ap gade kijan pou yo itilize diferan lajan pou fè komès. Ane pase, Lachin ak Arabi Saoudit te siyen yon akò 7 milya dola san yo pap itilize lajan ameriken. Dapre FMI, an 2001, lajan ameriken te reprezante 73 pousan nan rezèv komès entènasyonal, alòske pandan twa premye mwa ane sa a, lajan an li menm li reprezante lajan ameriken reprezante 58,8 pousan nan rezèv komès entènasyonal. Alyans BRICS la gen kèk difikilte, gen kèk obsèvatè ki fè remake sitou 2 peyi ki gen pi gwo popilasyon yo, End avèk Lachin, toujou gen yon pwoblèm tèritwa ki poko janm ka rezoud. Larisi k ap pouse plis chanjman pi vit posib pou l ka gen mwens pwoblèm ak sanksyon oksidan an epi ak tout lòt peyi ki vle antre nan BRICS yo. Èske tout bagay sa yo ka bay pwoblèm? Gen pwen dentèwogasyon sou sa. De tout fason, pou reyinyon k ap vini an, gen plizyè peyi ki bezwen antre anndan BRICS. N ap site yo, se Kiba, Aljeri, Bahrain, Bengladèch, Belawous, Bolivi, Kazakstan, Koweit, Pakistan, Palestin, Sagal, Venezyela, Vyetnam avèk Nijerya. tout mete kandida yo pou yo antre nan Brics. N ap antre nan peyi Etazini, aprè Helene, siklòn Milton frape eta Florid mèkredi 9 oktòb 2024 la. Florid, eta ki gen plis ayisyen Ozetazini an te anba yon lòt siklòn nan mwens pase 2 semèn. Premye anons yo te di se yon siklòn ak yon pi gwo fòs ki te pral frape eta Florid la, men alafen se yon siklòn eta, se yon siklòn nimewo 3 olye de 5, ki te frape. Men tonad, van, melanje ak lapli fè anpil domaj nan yon seri lokalite zòn Miami tankou Fort Lauderdale, pami vil ki pran mwens frap yo. Sòti West Palm Beach, Fort Pierce, Port St. Lucie, Tampa, monte rive jis Tallahassee, pase pa Orlando, tout zòn sa yo afekte. Jouk jounen jodi a, samdi 12 oktòb la, te gen 17 moun yo rejwenn ki mouri ak apeprè pase yon milyon moun ki pa t gen kouran, yon kantite kay andomaje ak kraze epi ak anpil inondasyon ki afekte kay yo epi anpil machin tou paske yo te dlo a te tèlman monte wo antre anndan machin donk moun yo gen pou yo fè dil anpil pou yo jwenn asirans yo pou konn sa kap pase yon lòt bò tou gouvènman federal la di lap pote èd nap pwofite ankouraje konpatriyòt yo ki viktim nan zòn nan depi yo gen posibilite pou al sou sit entènèt FEMA a pou yo wè kòman pou yo anrejistre pou yo jwenn èd. N ap raple, puiske se yon ajans federal ki la pou ede yo, yo pral mande enfòmasyon pou yo konnen èske yo kalifye pou yo jwenn sipò. Yon lòt bò, li enpòtan pou n souliyen pou kèk moun k ap plenyen kantite lajan ki te depanse pou imigran pou kounye a sanble se kèk santèn dola

te gentan fè konnen depi avan Milton te frape l di l se 11 milya dola sèlman li te genyen. Presyon pou ki ta fèt yo se swa pou Kongrè a ta bay plis lajan oswa pou FEMA bay detay sou kijan depans li yo ap fèt. Epitou, n ap raple, se 16 pousan nan bidjè peyi Etazini an ki ale pou defans, swa apeprè, tande chif la byen, 1 pwen 4 trilyon, nou pa di milyon, nou pa di milya, nou di trilyon dola ki pase nan kesyon bidjè nan peyi Etazini, Kongrè a toujou bay defans plis kòb ke sa l mande pou yo ka sipòte endistri gè avèk zam Ozetazini, alòske kategori devlòpman rejyonal ak kominote reprezante 1,1 pousan nan bidjè gouvènman ameriken an, swa 98,4 milya dola sèlman. An Dominikani, apre Abinader te fin anonse li pral depòte 10 mil ayisyen pa semèn jou 2 oktòb la, jou ki te fè egzakteman 87 lane depi masak 1937 la, ki te touye plis pase 35 mil konpatriyòt nou, depòtasyon kòmanse. Nan premye semèn nan sèlman, se plis pase 9 mil frè ak sè nou yo rive depòte pi mal pase chyen. Se diferan òganizasyon ayisyen ki sou fwontyè a k ap eseye resevwa sitwayen sa yo tankou moun avèk ti mwayen yo gen nan men yo. Rès konpatriyòt nou yo ki an Repiblik Dominikèn yo menm sou tansyon, kazène anndan apatman yo, pi mal ke lè nou te nan peryòd kovid. Moun fèmen, moun pa ka deplase, yo pa anpil ladan yo pap menm pran chans ale nan makèt al chèche manje si yo ta gen nan kòb nan men yo. An atandan, reprezantan Ayiti yo ap fè diskou nan OEA, KPT a chanje prezidan, Premye Minis lan li menm san pwotokòl kontinye ap pale an angle nan reyinyon ofisyèl peyi a, lapolis ap revoke komisè gouvènman Senmak paske misye al mande mwayen, sòlda kenyan yo ap kraze debyè. Dominiken yo kontinye ap fè Ayisyen pase mizè, ap vòlè byen konpatriyòt k ap chèche yo yon bout kwen pou rale yon souf anba bandi tout kalte lakay. Chak gwoup rezistans ki tonbe se yon tèritwa Leta ap livre bay teyoris yo. Ponsonde, Lyankou, Tirivyè, Gresye, elatriye. Yo tonbe, paske nou pa kore yo e lòt gwoup rezistans ki nan tout kwen peyi a. Sa n ap fè ak yo? Nou pa ka kite yo kraze. Mouvman rezistans yo pa jwenn ase sipò paske nou kite yon gwoup moun kraponnen nou. Gwoup moun sila yo, medya an jeneral ladan l, Yap kriminalize nou nan mas yo. Pou patron yo, dirèkteman oubyen endirèkteman. Gen ladan kap jis repete, men gen ladan ki konnen egzakteman sa yap fè a. Yo ta vle fè nou kwè nou pa gen dwa defann tèt nou. Se pou n chita tann leta ak Washington vin defann nou. Anpil nan nou pran nan pyèj sa. Nou rale ti chèz ba nou ap tann. Ap tann blan meriken voye vin sove nou oswa yo menm vin sove nou. N ap tann lapolis vin delivre nou. Nou fè sanblan nou bliye kote loni li menm di zam k ap tiye nou yo soti. Nou fè sanblan nou pa konprann objektif yo, ki se degèpi nou pou patwon yo vin pran richès peyi a. Se sa l ye. Se pa jodi a elit yo ap kriminalize nou non kòm moun. Y ap kriminalize nou zak nou yo, menm fason nou ye yo kritike. Elit yo toujou fè sa nan tout istwa peyi a depi se pa yo kap itilize nou pou mete zam nan men nou pou te simen laterè aprè koudeta lame fè 30 septanm 1991 lan yo te kreye frap pou te fè koudeta 29 fevriye 2004 la yo te vin ak lame Guy Philippe la ak bann militè demobilize yo. Pou degèpi nou, jounen jodi a, yo kreye yon bann teyoris. Nou konn kiyès ki yo a? Washington, gwo komèsan, politisyen, yo bay zam, yo kreye teyoris. Jounen jodi a, yo pa gen pwoblèm ak youn nan gwoup sa yo. Se pa jodi a yo kòmanse fè sa. touswit apre asasina Papa Nasyon an, Goman te leve pou vanje Anperè a, pou revandike dwa pwopriyete pou agrikiltè ki pa t genyen gwo plantasyon yo, pou bosal yo, pou nouvo lib yo. Sa vle di, sòlda agrikiltè sa yo te depoze zam yo pou yon ti moman, men yo pa t bliye metye sòlda yo. Se premye mouvman Bwaye te sèmante pou l kraze lè l pran pouvwa a. Se konsa menm li te rive chita rejim kriminèl li a. Nan tout listwa peyi a, anvan lokipasyon amerikèn, chak chanjman ki fèt se zam ki marye. Gwoup ki pi fò a militèman an pran pouvwa a. Kidonk, depi 1791, jiskaske lè Yankee yo debake nan peyi a, mas kaptif yo, bosal yo, eslav yo, solda peyizan yo, te gen mwayen defann tèt yo, ke yo te pote non pikè oswa kako, yo te konn defann tèt yo. Pandan okipasyon ameriken nan, an 1915 lan, kanpay kriminèl ameriken lame amerikèn mennen nan peyi a rive dezame peyizànri a e ki sa l fè ki sa l bati li kreye yon lame ke li kontwole apre Washington te vin chèche Jean Claude Duvalier pou l pote demokrasi pou nou tout moun pote boure jan yon zanmi konn raple Kèlkelanswa sa a blan an pote ba nou, nou pran l pou tout bon. Nou pran l pi oserye pase l. Menm sa nou fè ak kretyènte a, se egzakteman sa nou fè ak demokrasi a. Nou vin pi demokrat pase moun ki vann nou li an. Etazini gen plis zam nikleyè pase tout lòt peyi mete ansanm, li gen lame nan plis pase 80 peyi atravè lemonn, de tanzantan li antre al kraze brize nan yon peyi, li fè koudeta de tanzantan nan yon peyi epi l di li mèt demokrasi, lè fi mete moun li vle a. Li gen yon eleksyon ki baze sou yon sistèm esklavajis, ak yon sistèm federalis miwobiba anndan Etazini, epi l ap chante li se pi gwo demokrasi nan lemonn. Epi nou menm nou pran ladan l. Ki pi rèd, yo mete moun yo vle nan lis demokrasi a. Jounen jodi a, y ap klewonnen Izrayèl se sèl demokrasi ki genyen nan Mwayen Oryan an, pandan sosyete Izrayèl la li menm se yon sistèm apartheid pandan yo kontinye ap vòlè tè Palestinyen, pandan y ap touye inousan. Nan peyi a li menm, blan an ak elit yo touye plizyè zwazo ak yon sèl kout wòch ki rele demokrasi. Premyèman, yo foure nan tèt nou se manifestasyon pasifik ki te voye Jean Claude Duvalier ale, kidonk, nou dwe kontinye fè manifestasyon pasifikman, Dezyèmman, se pou òganizasyon yo prepare yo pou al nan eleksyon. Se patisipasyon nan eleksyon ki pral rezoud pwoblèm peyi a. Menm eleksyon yo pa vle a wi. Menm eleksyon yo pa vle rezilta yo wi. Se ladann yo vle foure nou ankò. Twazyèmman, pou swadizan kore leta a, yo kreye plis legliz toupatou nan peyi a. ONG ap fè kenken pou fè zèv. Men ojis, legliz yo se pou zonbifye nou, ONG yo se pou djòb ak afebli leta. Epi, nou tou ap gade blan pote pou nou yo kòm sovè, se sove yo vin sove nou. Sou baz katriyèmman, Sou baz tout moun gen dwa lapawòl, òganizasyon klandesten sou Divalye yo pran lari. Diskou fè koupe fè a sispann. Kòmsi moun ki mèt sistèm nan pral chita pou l gade w pran eleksyon, pran tout bagay chanje l san l pa fè anyen. Yon lòt bò, pou n konprann rezon elit yo kontinye ap kriminalize nou nan mas yo, fòk nou ta fè yon koudèy sou istwa peyi a pou n gade relasyon elit yo ak mas yo. Relasyon sila a se eritaj sosyete esklavajis la, kote afranchi yo ki vin nouvo elit peyi a pa t janm aksepte nouvo lib yo ak mas yo kòm konpatriyòt kòm sitwayen. Konplèks siperyorite yo genyen an, yo menm yo kwè se yo menm pou ki dirije. Yo diskrimine kont tout sa nou ye. Pou yo, nou nwè. Pou yo, nou pale patwa. Pou yo, nou se lougawou. Pou yo, nou sòt. Konsa, yo ban nou lekòl tèt anba pou non sèlman nou pa konn kiyès nou ye, pou nou pa janm rive reklame verifikasyon papye tè ki pa janm fèt la. Non sèlman yo mete nou andeyò vil yo kote tout desizyon ap pran pou nou, yo mete nou andeyò sosyete a. Yon lòt bò, mas yo nou menm, nou toujou mefye nou de elit yo e nou rete nan espas nou. Kote nou di abitan pa mize lavil, nenpòt pwoblèm nou genyen nou di nou ap tounen nan peyi nou elatriye. Pandan yo fè tout sa yo kapab pou kenbe n andeyò, yo pa pran chans kite vòt nou konte menm nan eleksyon y ap pote ban nou yo. Se pa yon aza lè nou wè se jis an 1957 ki te reyisi gen eleksyon prezidansyèl nan peyi a kote popilasyon an rive vote. Lòt fwa yo, se chanm yo ki te konn vote. Elit yo pa janm dakò pou mas yo mete pwòp dirijan pa yo jiskaske yo rive achte vòt nou yo, yo menm. Nan Konstitisyon 1987 la, yo retire pouvwa a nan men prezidan. moun popilasyon ta sipoze eli a. Nou wè kòman sa pase? Pouvwa a vin nan men moun ki pase nan eleksyon nan chanm nan, premye minis lan. Sa a se nan peryòd eletoral nòmal. Nou wè sa k pase nan lòt moman yo, blan an annik plake yon moun nan figi nou. Nan tout istwa peyi a, elit yo ak blan an toujou kreye yon mwayen pou kriminalize mas yo. E pou sa fèt, yo itilize anpil moun nan klas mwayèn nan, nan radyo yo, nan òganizasyon yo. Se pa etonan pou nou ta tande yon moun ap pale, nan menm fraz la, nan menm paragraf lap pale pou l di leta pa vle, lapolis pa vle fè djòb li a, li mande pou yo dezame moun kap fè rezistans yo ki gen zam yo. Lè n dezame yo, ak kisa n pral goumen? Nou pa jamè fè anyen pou yo ta dakò epi met men ak nou. Menm nan KPK a, nou tout wè kòman yo te bòykote l. Si yo te ka anpeche l fèt, kwè n, si n vle, yo t ap eseye wi. Tranzisyon ki pa ka fini an pa ka mennen nou nan demokrasi nou bezwen an nou menm. Menm demokrasi eletoralis elit politik ak elit ekonomik yo p ap aksepte nan men nou. Kanta pou Washington, li deklare se depi w fè tout bagay nan peyi a, depi 2004. Jan peyi a pran nesans lan, fason 2 lane apre, afranchi yo ban nou koudeta a, nasyon an p ap ka repran chimen l san yon chanjman total kapital, san yon revolisyon pou ki chanje nati Leta Petyon ak Bwaye mete la. Koze libète, egalite, fratènite yo kopye a pa jamè ateri. Okontrè, Yo kòmanse pase lwa depi 20 avril 1807 pou eseye retire libète ansyen kaptif yo. Yo voye egalite a jete tèlman yo kreye Konsèy Mandeyò a pou yo ka kenbe nou andeyò sosyete a. Pou Fratènite a li menm, pa t janm egziste piske yo menm yo rejte tout sa ki karakterize nou, koulè nou, lang nou, lwa nou, ak bout tè nou yo, epi yo pran tout sa papa yo kolon te kite pou yo. Nou wè kòman yo te leve kanpe kont Bwa Kale a? Se te menm konpòtman an kont Pè Lebrun. Djòb yo se toujou rive jwenn yon fason pou frennen tout mouvman popilè. Sa yo fè pi byen, se Kriminalize nou. Trete nou de sovaj, de moun ki pa sivilize. Koze demokrasi blan an ap vann nou an, y ap foure nan gòjèt nou an, se yon bèl anbalaj, yon bèl bwat. Sa k anndan l se kapitalism. Gen yon mo ki vin dèyè demokrasi a, yo pa di mo a. Tèm franse a se la demokrasi de mache. Sa vle di ki sa? Pou ouvri tout pò peyi a, pou tout pwodui antre libe libe. Egzakteman kote nou ye jodi a. Kote nou depann totalman de manje enpòte. An gwo, piske yo pa kwè, yo pa wè nou kòm moun, yo pa fè menm vòt nou konfyans, yo kontinye ap kriminalize nou depi yo wè nou ta gen tandans pran wout 1791 lan ki se libète ou lanmò. Jounen jodi a, diskou a se mennen nou nan eleksyon. eleksyon yo pa janm dakò rezilta a ki se pa kandida lè se pa kandida pa yo a ki pase a nou pap ka ala ak yo nou pap ka pran sa nan men yo chak gwoup rezistans ki tonbe se yon teritwa leta ap livre bay teyoris nou tande Ki jan lapolis ta bay rezistans Akaya presyon pou retire barikad, pou dezame tèt yo, epi kèk jou apre, teyoris yo eseye anvayi yo? Djòb la jounen jodi a Djòb la jounen jodi a Òganizasyon konsekan yo dwe asime lidèchip yo, mobilize moun ki sou goumen toujou yo, pou pote boure ak diferan gwoup rezistans ki genyen atravè peyi a epi rive kowòdone yo pou nou sòti nan sa nou ye la a. Pou pawòl Bosa Laktyalite, se Manno Louizer. Mèsi.